Bonjou bonswa tout moun se yon plezi pou nou ansanm jodi an pou nou kap gade ansanm sa kap domine aktyalite an se ke nou gen pou nou kapab pale ou de sak gen pou wè avèk entèdiksyon ki pran pou kapab limite aksè avèk anpil ayisyen ki yo menm twouve yo an ayiti sitou pou ke yo pa kapab gen aksè pou vwayaje pou antre ozetazini piske genyen mezi sa ki pran pa prezidan Donald Trump avèk administrasyon li an pou ke kapab bay restriksyon a plizyè peyi ki twouve nan karayib lan avèk plizyè lòt Te zòn oubyen lòt kontinan nan mond lan, se ke genyen de peyi tankou Ayiti, tankou Le Kiba, tankou Yemen, n ap gen pou kapab ba ou plis detay konsènan diferan peyi ki sanse nan restriksyon pou ke yo pa kapab rantre Ozetazini jiska nouvèl òd, selon sa ke Donald Trump pran kòm mezi pou sa gen pou avèk administrasyon amerikèn nan de no jou. Men, n ap fè ou konnen genyen entèdiksyon sa a k ap antre an aplikasyon pou sa k konsène Ayiti apati de lendi 9 jwen. 2025 lan. N ap tounen ak plis detay pou ou. Nan lakou Florida, nan Jacksonville pli presizeman, gen yon Ayisyen ki li menm nan kad pou ke l te kapab jwenn citizenship li ki te prezante devan uscis jounen jedi 5 jen 2025 lan se ke li rive jwenn arestasyon l puiske selon sa ke yo fè konnen ta gen fwod nan dosye li. Yo toutsuit fè ice rive pwosede a arestasyon Jenòm sa, n ap gin kapab pale avèk ou plis de sitiyasyon sa. Genyen Prezidan Donald Trump ki li menm patisipe nan yon rankont bilateral avèk Chanselye Alman an ki li menm se Friedrich Merz ki yo menm te rive rankontre nan Mezon Blanch lan. Sa ki rive se ke nan sa k gen pou wè avèk prezitasyon sa oubyen rankont sa ki t ap fèt nan Mezon Blanch lan sitou nan Chanb Oval la, genyen Chanselye Alman an ki li menm prezante sètifika granpa pa Donald Trump nan sa k gen pou wè avèk rankont sa ki t ap fèt nan Oval. N ap gin pou n kapab ba w plis presizyon konsènan sa k gen pou wè avèk demonstrasyon sa a, ke li menm ta montre klèman ke Donald Trump li menm li genyen pwovenans sitou de yon peyi etranje, notaman gran paran li se te Alman, sa vle di ke li menm tou s on resòtisan ke l ye, sa vle di li s on moun ki genyen san imigran nan venn li. Nan sa k gen pou wè avèk batay politik, diskisyon ki pete antre Donald Trump avèk Elon Musk lan, se ke gen plizyè deklarasyon ki fèt, nou pa l gen pou n kapab ba w plis detay, piske. kote pa Donald Trump li fè gwo deklarasyon konsènan sa gen pou wè avèk kritik ke Elon Musk li te rive fè sou li yo, se ke li fè plizyè gwo deklarasyon puiske li pale de kontra ki ta dwe koupe jisteman ke gen de mezi ke li pran pou ke li kapab pi devan la koupe kèk kontra, nap gen moun kap pale avèk ou plis de sa, epi gen Elon Musk ki li menm deja reponn a sa puiske li montre klèman ke si ta genyen e tèl reyaksyon ke e gouvènman an pran kont li oubyen administrasyon Donald Trump lan pran kont li, li menm tou li gen reyaksyon lap fè. Nap gen pou n vini avèk plis detay konsènan tout dosye sa yo, rete konekte avèk paj Wesley Jean Lele Online, se zafè pa w e lap toujou sa. Dewe chef byen l salye a tout moun mèsi paske w la paske w toujou fidèl avèk paj sa ki se Wesley Jean Lele Online si w apresye sa ke wap swiv la ki se Kontni ki toujou prezante ou sou paj Wesley Jean Lele Online yo. Pa bliye toujou kòmante, like epi pataje kontni nou yo. Abòne sitou avèk chanèl sa, ou pap regrèt ou pap desi puiske nap toujou pote de kontni enteresan kap fèw plezi, kap kapab metew ajou avèk aktyalite yo epi sil le fo kòmantè yo epi de motivasyon tou sou chanèl sa. Gen plizyè mezi entèdiksyon ak limitasyon ke administrasyon Donald Trump lan li menm li rive pran pou kapab anpeche a yon seri de resòtisan, a yon seri de etranje pou kapab rantre Ozetazini, paske yo fè konnen pa rapò a sa gen pou wè avèk sekirite nasyonal, se ke yo oblije pran de mezi pou anpeche a de resòtisan kite peyi yo antre Ozetazini, paske fòk yo ta kapab fè yon sòt. de vèt oubyen de skrin, sa vle di yon sòt de verifikasyon an pwofondè pou ke yo kapab konnen ki tip dimigran oubyen ki tip de resòtisan oubyen detranje ki ap rantre sou sòl ameriken an. Se ke nan lide sa a, yo pran de mezi trè drastik e anpeche plizyè resòtisan de divè peyi. Nan sa ke nou gen nan men nou kòm lis ki disponib, se ke nou genyen de peyi tankou Ayiti, tankou Kiba, tankou Yemèn, tankou Iran, Soudan. Burundi, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan epi Venezuela ki yo menm se 2 peyi ki genyen non yo ki site nan sa gen pou avèk 2 peyi ki entèdi etranje ki soti lakay yo kapab rantre Ozetazini sa ki vreman mete anpil bouch louvri, anpil moun pa kontan, anpil moun fache, anpil moun twouve ke son sòt densolans, yon sòt de mank dega paske Yo vreman ap pran de mezi drastik pou anpeche a yon seri dimigran, a yon seri de resòtisan pou antre Ozetazini. Gen de moun ki di Etazini pa pot syèl. Gen de moun ki pale de lòt bagay ki gen pou wè avèk fristrasyon yo, enèveman yo pa rapò a desizyon sa a. Alòske kote Donald Trump, kote administrasyon amerikèn nan, sa yo fè konnen kote pa yo, se ke y ap eseye pran de mezi pou ke yo kapab mete sekirite nasyonal la an vòg pou ke yo pa kite nenpòt ki dezòd rive fèt nan lakou Etazini, selon tout dènyè presizyon ke yo menm yo sanse bay pa rapò a desizyon sa. Epi genyen pou mezi sa ki konsène restriksyon pou Ayisyen soti Ayiti rantre Ozetazini, se ke se apati de lendi 9 jen 2025 lan li ap rantre an aplikasyon. sa ke anpil moun konsidere kòm yon kout di, kòm yon sòt de deranjman total pa rapò a anpil fanmi ki genyen moun pa yo kap viv Ozetazini ki ta dwe fè de rantre sòti menm si mezi sa a pa konsène moun ki genyen rezidans, moun ki sitwayen ameriken men tout osi men li pa konsène moun ki yo menm genyen viza ke yo te deja genyen a la dispozisyon yo pou ke yo te kapab vwayaje, fè rantre sòti, sòti de Ayiti rantre Ozetazini epi de lòt moun ki genyen travay ke yo ap fè nan enterè ameriken men sitou ki genyen viza selon sa ke yo fè konnen nan nòt ke yo soti ki gen pou wè avèk desizyon sila. Depi jounen jedi 5 jwen 2025 lan se ke gen yon jèn ayisyen ki li menm jwenn arestasyon li nan uscis nan lakou Jacksonville nan Florida ki li menm te vini pou l te kapab prezante pou ke li te kapab pase etap citizenship li sa ki rele sitwayènte amerikèn lan se ke Ta sanble te genyen de fwod ke yo soulinye oubyen ke yo revele nan dosye li, sa ki ta fè ke yo ta kapab rele ice. E tousuit, ice te prezante sou plas pou ke li te kapab rive pwosede a arestasyon li. E yo fè konnen ke sou administrasyon sa, sou administrasyon Trump lan, se ke yo pa pran gò la men, se ke pa genyen posibilite pou ke genyen de movèz aksyon oubyen de movè dosye ki kapab rive pase, paske yo pap kite pyès kou pase, di fèt ke yo gen yon sistèm ki fyab pou ke. Yo kapab fè sekirite nasyonal la nan lakou Etazini rive de miz selon sa ke yo presize se ke yo fè konnen tout moun ki ta gen entansyon pou ta kapab pwofite de sistèm nan se ke pap gen sa pou ke jisteman yo kapab pwosede a yon bon kontwol de sistèm nan ki gen pou avek kesyon imigrasyon selon dènyè presizyon ke yo sòti pa rapò a sa ki rive jèn ayisyen sa a e pwobableman 2 lòt moun ki yo menm konn sibi 2 yon ka parèy. Gen Prezidan Donald Trump ki li menm patisipe nan yon rankont avèk chanselye alman an ki li menm te fè rankont bilateral jan ke li konn pwosede a 2 rankont nan chanm oval la jan ke ou konn remake li se ke genyen chanselye alman an ki se Friedrich Merz ki li menm te sanse rankontre avèk Prezidan Donald Trump kote ke yo te chita ansanm pou ke yo tap diskite pou te reponn kesyon laprès e tou sa. Se ke nan rankont sa a, gen chanselye alman ki li menm te prezante avèk yon sètifika de nesans gran papa Donald Trump ki li menm se lokatè Mezon Blanch lan, ki li menm se prezidan peyi sa a ki se Etazini Damerik, kote ke li tap montre jisteman relasyon ki gen antre alman yo avèk ameriken de pa Donald Trump ki se menm yo menm nan an efè epi Donald Trump ki li menm tap montre ke li gen yon trè bon lyen avèk Lalmay e l kontan ke lyen sa kontinye sere, vin pi sere toujou e ke li kontan resevwa chanselye sa ki se Friedrich Merz ki li menm te rankontre avèk Prezidan Donald Trump kote ke te gen yon rankont trè konvivyal jisteman kote ke Donald Trump te pwofite pou ke li te reponn a anpil kesyon pami lèkèl li te pran tan pou ke l te fè anpil deklarasyon, pale de anpil dosye ki gen pou wè avèk diferan fè sayan oubyen aktyalite k ap domine moman an pa rapò a anpil, anpil, anpil sitiyasyon ke li menm li enplike ladan l, notaman t ap pale de bil, de fame bil sa ki gen pou wè avèk bidjè ameriken an kote ke l fè plizyè ko revelasyon e l fè konnen klèman ke mezi ke l ap pran yo se de mezi ki. reyèlman an favè jisteman Lèzetazini piske li vle ke peyi a vin pi gran e vin pi rich tou sa. Li tap pale tou de yon seri de desizyon tou ki gen pou wè avèk desizyon pou pa kite nenpòt ki moun gen aksè rantre Ozetazini pou kapab mete sekirite nasyonal la an je pa rapò a de sitiyasyon teyoris ke yo vle anpeche selon sa ke l presize. Gen Donald Trump ki kontinye nan entèvansyon ke l t ap fè pou ke l te reponn a sa gen pou avèk deklarasyon ke Elon Musk te fè pa rapò a kesyon bil nou t ap pale an ki gen pou avèk kesyon bidjè an kote ke gen anpil pwen ki bay anpil pwoblèm e genyen kesyon bil sa a, m pa di kesyon bidjè sa a ki li menm deja pase nan sa gen pou avèk Chanm dè Depite a, Congress a jisteman oubyen Kongrè a se ke. Li genyen pou l kapab fè tout sa li kapab pou ke li fè l pase tou nan Sena a, puiske Senatè yo li menm se ke se 2 moun ki yo menm konsidere la kòm 2 figi ki enpòtant pou sa gen pou wè avèk pasaj de bidjè sa oubyen de bil sa jisteman, mega bil oubyen fame bil oubyen beautiful bil selon e tout tèm ke yo itilize jisteman pou kapab pale de bidjè sa a, antuka Donald Trump li menm li fè konnen ke meyè fason pou kapab konsève lajan nan bidjè ameriken an se koupe kontra Elon Musk genyen yo jisteman avèk gouvènman an, selon sa ke l presize, li di ke e sa kapab pèmèt ke yo pa pèdi plizyè bilyon e bilyon, li jan l presize l se ke li pale de billion and billion, se ke l pale de plizyè bilyon. de dola e ke li konnen si yo ta kapab koupe kontra avèk Elon Musk, jisteman sa gen pou wè avèk administrasyon li an, sa ka pèmèt ke yo rive konsève oubyen yo rive save anpil bilyon dola k ap kapab pèmèt ke yo fè anpil lòt bagay ki ap enpòtan pou peyi an, selon sa ke li menm li presize e li di ke li etone wè Prezidan Biden pa t pran desizyon sa pou te kapab koupe diferan kontra. ke gouvènman an genyen avèk Elon Musk jisteman pou m pa di avèk biznis li yo jisteman sa gen pou wè avèk machin elektrik epi nan lòt bagay ankò nan lòt sèvis ke l vann avèk leta ameriken. Gen Elon Musk ki li menm kote pa l reponn li fè konnen ke nan limyè prezidan Trump fè sou dosye elimine kontra li yo ak gouvènman an se ke li fè konnen ke kote pa l SpaceX ki se antrepriz pa li biznis pa li ap kòmanse defèt komisyon Dragon Spacecraft yo touswit se ke li deja montre ke kote pa l. Avèk diferan biznis li yo, li prè pou ke li koupe yon seri de kontra ou byen li kapab defèt jisteman yon seri de antant ke li menm kote pa l avèk biznis li yo genyen avèk administrasyon amerikèn nan ou byen leta ameriken. Antouka, n ap swiv gwo dyèl sa a, gwo batay sa a ki li menm deja louvri antre Donald Trump avèk Plis sa ki rele Elon Musk se ke se 2 grand figi ki vrèman an duel sè dènye tan e pa rapò a sa gen pou avèk diferant pozisyon ke yo pran pandan ke tout moun te konnen yo te kòkòt ak Figaro yo te vrèman antann yo e genyen Elon Musk ki li menm te vrèman sipòte kanpay oubyen te sipòte Donald Trump e Donald Trump fè konnen ke li toujou renmen Elon Musk li toujou apresye l yo te gen bon lyen se vre men gen yon seri de enterè fòk kèlke pa yo kapab monte sou tab la pou yo kab diskite e sa k nan enterè ameriken L ap toujou defann li pou ke jisteman li kapab gade nan bidjè a kòman yo kapab gen ase lajan pou kapab rann peyi Etazini vin pi bon ankò, vin pi gwo ankò, vin pi ekstrawòdinè ankò, selon sa ke l presize piske l toujou gen yon slogan se Make America Great Again. Antouka mèsi tout moun paske yo toujou pran plezi pou kapab swiv nou, pou kapab gade chanèl sa a, pou kapab rete akwoche avèk nou. Se toujou yon plezi pou nou kapab pote kontni sa yo pou ou. Si ou apresye kontni nou yo, pa bliye kontinye like, kòmante, pataje epi abòne avèk chanèl la pouki ou kapab resevwa notifikasyon yo osito ke n lage yon nouvo videyo pou kapab gen chans gade li pou kapab kontinye rete akwoche ak nou. Pòte vou byen, se te yon plezi pouki nou te pale atravè paj sa ki se Wesley Jean, Lele Online. Mèsi bokou.